M pa konn kòman m ta ka konpare sa. Madanm wi.
Wi.
E mwen menm tou sa vin rann mwen m fidèl avè l tou. Ou konprann paske li pa li pa ban m erè. M pa konnen non men m poko jwenn erè bò kote l. Kèt mesye. Nan lavi sa menn yon nèg ou pa konn sa ou dwe fè pou fanm nan menn. Ou fidèl li son pwoblèm, ou enfidèl li son pwoblèm mèt la. Fanm nan pa konn sa l vle mesye. Tèt chaje mwen gen lontan nou pa kwaze. Ou li anpil tan wi nèg nou pa kwaze non. Chen gwo bagay kap domine yo. M panse ou se patnè m, ou ka ede m nan sa. Sa kap domine w konsa nan granm nan? M ti dam m avè l, men nou gen plizyè tan ansanm. Men depi m ansanm avè demwazèl la son pwoblèm. Mesaj, konpayi ou te sou telefòn mwen son pwoblèm. M ap soufri son pwoblèm. Menm pwòp fanmi m rele m se lòt fanm. Tout sa kap pase li toujou met nan tèt li e m.

Ah m pap baw manti, m santi m map viv yon fason ki vrèman vrèman vrèman mete m nan poum.
Sa ki fè w di sa? Li bon anpil men ou konnen gen moun kap chache fidèl la yo paka jwenn li menm. Moun kap chache fanm pou fanm fidèl avèl. Gon fi kap chache yon nèg ki fidèl avèl, gon nèg tou kap chache yon fanm ki fidèl avèl li paka jwenn li. Chè e sa fèm bay Liky tout valèl nan sans li banm valè a tou konprann paske fòn bay manzè yon ti non rele Liky ou konprann m bay manzè tout valèl paske manzè vrèman respekte tèt li guys
non m chape se pou chape m santi m sove non m konnen m konnen Li pa ka jwenn. Gen moun ki bezwen ap chache sa pa ka epeng wi menn. M ap priye Bondye pou pa gen chanjman fèt ou konprann. Kisa w di m la?
Si m pa bay yon matlòt li pa bon non monchè. Souvan se gen fanm ki renmen lè w mete lè w mete anfas kounye a pou l ap leve ki wòb. Gen fanm konsa.
Yow lè w tande m bezwen fè madanm mwen pi renmen m. Ou byen m fon fom sonnen telefon mwen wi. M santim nou a demwazel la wi. Men yon moun chè. Menm ok menm pwop sèm relem. Li dim se lot fanm sè ap bon mwen. M diw se renmen fanm nan renmen w. Wap we fanm ki pa renmen w lan menm li pap janm nan kesyon fè jalou pou w. Li lagem janm vle l la wi. Li lagem vag. Men fanm wap renmen w lan menm. Bon bel konsey wi.
Mwen panse renmen fanm nan pa renmen w. Fanm pa yi voye mesaj pou w fo yi konnen kiyes ki rele w.

Non mesye lè nap gade nan lavi menm ou paka viv san fanm menm si ke ou viv san fanm se kòmsi lavi a pat gen sans mesye e pi ou pa gen anyen ou ka fè ki ka bay yon bon rezilta nan lavi menm imajine wap gade ou fidèl li son pwoblèm ou enfidèl li son pwoblèm.

Paske yo di fanm son yon mal nesesè. Men imedyatman ou pa gen anyen ki fè pou fè devan zye fanm pou l bon ditou mesye. Oh men sa bab si cho la. Ou pa gen anyen pou fè ki bon ditou non. Men gon pwovèb, gon pwovèb yo di lè bab kamarad ou pran nan dife met bwa lapè. Mwen menm ki jan map fonksyone byen la, m pa pinga m pase ere m ere pito m met bab mwen alapè.
Monchè mesye afè pawòl de fanm sa mesye.